PM Alix Didier Fils-Aimé fè anpil moun sezi aprè deklarasyon ke l fè konsènan èpòt Toussaint Louverture nan Pòtoprens lan. Anpil moun ap poze tèt yo kesyon èske sa PM nan di an, gen anpil moun ki di ke yo pa okouran de sa PM nan di an konsènan èpòt Toussaint Louverture nan Pòtoprens. Medam Mesye, nan videyo sa a nou pral fè w tande yon ti ekstrè nan nan yon ti chita pale ke PM nan te bay nan anbasad Ayiti nan Washington. e 21 avril la, madi ki te 21 avril la, e kote ke li te pale, yo te poze l kesyon konsènan èpòt Tousen Louvèti lan, konsènan fèmti èpòt Tousen Louvèti lan. Nou pral tande kisa PM nan te reponn medam e mesye. Sa a fè anpil moun, sa fè anpil pale anpil konsènan deklarasyon sa medam e mesye. Rete gade videyo a de konsan jiska lafen pou nou kapab konnen tout detay konsènan deklarasyon sa a PM nan te fè konsènan Tousen Louvèti lan. Bonjou bonswa tout moun, byenvini sou Kazotoub, se yon plezi pou n antre lakay ou pou n kapab enfòme w, prensip la pa chanje se abone ak chanèl la, aktive klòch de notifikasyon an pou n pa rate okenn nan videyo n ap gen pou n poste yo medam mesye. Nou konnen ke taksi moman an se moun etwal taksi epi otèl la se Villa Netis Hotel. Madi ki te 21 avril 2026 la e nan anbasad Ayiti nan Washington, E nou konnen ke PM nan te gen yon toune ke li tap fèt a Washington, medam mesye, konsènan yon pakèt bagay ke li tap rezoud, konsènan eleksyon, sekirite, eksetera. Men pandan pasaj li, li te pale avèk mesye majik yo, panèl majik yo, kote ke yo tap pale, yo tap kesyone li konsènan de tout sa ke li te vin fè. Yo petèt tou poze li kesyon konsènan èpòt Tousen Louvèti lan ki fèmen. PM nan pat ezite reponn, li pat ezite reponn jan ke li te pral reponn nan. te pral te pral te pral mete anpil moun sou dout konsènan deklarasyon sa konsènan repons ki l bay la piske sa PM nan bay la avèk sa moun yo wè avèk sa moun yo ap viv lan se 2 bagay ki diferan PM Alexis Dufils li menm fè konnen ke èpòt Toussaint Louverture lan pat janm fèmen pat janm fèmen e l fè konnen ke gen pou pi piti 30 vòl ki fèt chak jou soti nan èpòt Toussaint Louverture lan. Se sa PM nan fè konnen. PM nan di ke èpòt Toussaint Louverture lan pa janm fèmen, li pa janm fèmen. Gen pou piti 30 vòl ki fèt chak jou nan èpòt Toussaint Louverture lan ke moun yo ap di ki fèmen. Sa a se deklarasyon PM nan. Lè ke nou fin tande deklarasyon PM nan, daprè tout sa ke n ap swiv de èpòt Toussaint Louverture lan, nou pa reyalize ke gen 30 vòl ki fèt pa jou vre. Se la pwoblèm nan ye, se sa ki pral fè pale anpil la. Anpil moun ap di, èske tèt PM nan dwat? Oudimwens èske se sa PM nan t ap di? Èske se 3 vòl pa jou oubyen 30 vòl pa jou? PM nan di pou pi piti gen 30 vòl ki fèt pa jou nan èpòt Toussaint Louverture lan. Sa fè lontan ke FAA te eksetera te mete sanksyon sou èpòt la epi yo te deklare l fèmen eksetera men PM nan di li menm èpòt la pa janm fèmen. Bon, m ka konprann nan ki sans li te ka di l pa janm fèmen piske malgre E pa t gen vòl pasaje ki te vòl komèsyal ki te ateri nan èpòt la. Men te toujou gen vòl kago, te toujou gen avyon militè, eksetera, eksetera. Men istwa pou pèp nan ap di gen pou pi piti gen 30 vòl ki fèt pa jou nan èpòt Tousen Louvèti la. Sa pa kou anyen pou l di èpòt la pa t janm fèmen. M te di èpòt la pa t janm fèmen, pa t janm fèmen afè bagay yo di èpòt te fèmen bagay etsetera men sa ke li mansyone ke li fè konnen FAA depi se avyon ameriken yo etsetera pa t ateri nan èpòt Toussaint Louverture lan. N ap eseye gade nou pral fè w tande tou yon ti bout nan deklarasyon sa piske li pa t twò long e w ap eseye analize pawòl pawòl premye minis lan deklarasyon premye minis lan sa l ap di yo n ap wè si yo koyeran N ap esi pran PM nan koyeran nan sa l ap di. Byen tande deklarasyon an, epi apre sa n ap retounen nou pral fè yon ti pale de sa, de deklarasyon PM nan. Bon, jiskaprezan, istwa PM nan di yè, pòt la pa t janm fèmen an. E afè bay pou pi piti 30 vòl, 30 vòl pa jou ki fèt. 30 vòl pa jou, 30 vòl pa jou ki fèt nan èpòt Tousen Louvèti la nan Pòtoprens lan. E vòl sa yo, moun pa konn kote yo pase, pa gen moun ki vrèman okouran de deklarasyon sa a. Bon, men jounalis la pa t pèsiste e pou l fè, pou l fè, pou l fè ribon an, pou l kontinye poze l kesyon konsènan sa l di yo. Plizyè lè fin di bagay la, jounalis la pase sou sa, li pa kontinye poze kesyon. Bon, m pa konn ak ki enterè, ak ki entansyon tou, men yo te sipoze kontinye pèsiste l avèk, pou l bay, pou l bay, pou l bay demach yo kote ke gen 30 pasa gen 30 avyon ki ateri ki ki vole pa jou pou pi piti nan èpòt Toussaint Louverture la bon nou pral fè w tande nou pral fè w tande yon ekstrè nan deklarasyon sa jan m sot di an se pandan pasaje nan Washington e ti bout entèvyou sa te fèt nan anbasad Ayiti nan Washington e la nou pral fè w tande yon ekstrè ladan l yon ekstrè ladan l pske se pa sèlman dèyè pòt ke yo t ap pale avèk PM nan yo te pale avèk l de sekirite yo te pale avèk li dèyè pòt lan yo te pale avèk li de eleksyon yo te pale avèk li de de pwodui de gaz yo, de petwòl la kap moute sou mache entènasyonal la ki afekte Ayiti, yon pakèt detay men sa ki te pi enpòtan pou nou se ti ekstrè konsènan èpòt Toussaint Louverture kote PM nan te ale konsa, ann al tande ti ekstrè nan deklarasyon PM nan mèdam mesye apre n ap retounen. Kòman kap fèt lage ak alòs Etazini? Très bien, c'est une excellente question e m byen kontan ke w pa di ayewopò a fèmen paske ayewopò a ouvè. Nou gen apeprè yon trantèn de vòl ki fèt par jour nan ayewopò Toussaint Louverture. Kounye a sa ki anpeche ke gen vòl ki ale Ozetazini se sa yo rele yon NOTAM. Se yon yon yon nòt ke FAA mete ki di ke. Avyon ameriken pa ka vini nan aewopò sa. E de fèt, nou konnen lè ameriken met yon nòt de se janr, genbe lòt peyi ki tou swiv li san yo pa gade e yo depi ameriken fon bagay y avanse ladann. So, n ap travay sou sa avèk GSF la ki kòmanse antre la depi le premye avril. Genyen nan GSF yo ki pral baze anndan aewopò a e pledwaye nou fè a, si nou vin nan yon GSF k ap bay sekirite anndan aewopò a, Pa gen okenn rezonman si nou gen sekirite sa, nivo sekirite sa anndan ayewopò a pou ayewopò a pa ouvè. Jan nou sot tande la a, se repons sa PM Alix Dife Zeme te bay lè yo te poze l kesyon konsènan èpòt Tousen Louvèti nan Pòtoprens. Ke l fè konnen ke èpòt lan pa fèmen, gen pou pi piti, 30 vòl ki fèt nan èpòt Pòtoprens lan pa jou, e pa pa semèn, e pa pa mwa, e pa pa ane, se 30 vòl pou pi piti ki fèt nan èpòt Pòtoprens lan pa jou. Sa vle di ke lè l di pou pi piti, sa vle di ka gen plis toujou, ka gen 20, ka, eskiz mwen, ka gen 35, ka gen 40, ka gen 41 eksetera, men sa vle di ke bazik la se 30, se sa PM nan fè konnen. Bon, Kòm jan m sot di a jounalis lan pa twò pa twò pa twò rete sou sa mwen l pase sou kesyon sa a la vole pise se yon sijè daktyalite se yon sijè ki trè sansib se yon sijè ki trè demande e nan okazyon sa a gen de kesyon ke m ta poze PM Alix Didier Fils-Aimé konsènan repons ke l bay la gen de ti kesyon bazik ke m ta poze l premyèman e nan 30 vòl sa yo ki fèt pa jou yo Se ki konpayi yo ye? Site non kèk konpayi sa yo pou mwen. E sa m ta bezwen konnen. Ki konpayi ki fè vòl nan èpòt la? Nan 30 vòl sa yo, ki konpayi avyon yo ye? E sa m ta renmen konnen. Paske m ta mize sou sa anpil. E dezyèman, m ta poze kesyon ki destinasyon yo? Ki bò y ale? Èske se vòl rejyonal? Èske se vòl entènasyonal? M pa konnen. Ki stil de vòl ke yo ye? Otomatikman, yo mande yo di pi piti 30 vòl pa jou. Ou fò ta mande ki stil de vòl ke yo ye. Asike, jounalis la pa, pa, pa etènize sou sa. Li pa rete sou sa. Piske mwen estime ke moun yo ta bezwen konnen pi plis konsènan sa k ap pase nan èpòt la. Nou wè tout challenge, tout manifestasyon k ap fèt pou yo ouvri èpòt, eksetera. kesyon sa ta vreman vreman gen plas li paske nou wè se yon kesyon ki ki reponn nan mwens ke nan mwens ke yon minit nan mwens ke yon minit PM nan pat twò rete sou sa bon kòm jan nou di a l pat jwenn kesyon pou l te reponn konsènan sa si l te jwenn li ta sou li ka reponn men nou wè ke se konsa se sa PM nan di men sa ki sa ki anba 30 Vol pa jou an pou piti 30 vol pa jou an e moun kap swiv kap etc pa remake ke ke gen tout kalte gen tout vol sa ki fèt pa jou nan èpòt Toussaint Louverture la bon nou pa konn kote yo pase men kanmenm nou pa remake 30 vol sa ki fèt pa jou pa jou pou piti 30 vol pa jou fèt nan èpòt Toussaint Louverture medam mesye nou sot tande deklarasyon PM nan pandan pasaj li Washington kote ke li tap pale de ensekirite a tou kote ke yo fè konnen ke gen 339 solda PADH ki sot gradye la ki sot gradye la epi tou nou konnen ke gen solda etranje ki nan èpòt Toussaint Louverture la ke PM nan tou anonse ke nan fen ane nan fen mwa davril la ou di mwens nan kòmansman Nan kòmansman mwad me a la, sòlda sa yo pral deplwaye pou yo kapab etabli sekirite nan peyi an, epitou li te tou pale de konsènan eleksyon an tou, nou konnen ke eleksyon an sa sa li vrèman li vrèman enpòtan nan moman sa, kote prezidan te pale de eleksyon tou, kote ke li fè konnen ke gen 250 milyon de dola ki gentan disponib. pou fè eleksyon nan peyi Dayiti. Sa vle di ke eleksyon peyi Dayiti ap koute 250 milyon dola ameriken ki disponib pou fè eleksyon nan peyi Dayiti. Medam e mesye, se tout sa a ki n te pote pou w nan videyo sa a. Nou te fè yon ti pale de sa pè de kout deklarasyon nou ekstrè nan deklarasyon PM nan te fè nan pasaj li Washington kote ke mesye Majdi Knèf yo t ap kesyone l konsènan èpòt Tousen Louvèti lan ke l te fè konnen ke èpòt lan pa fèmen gen 30 vòl pi piti 30 vòl ki fèt nan èpòt lan pa jou. Medam mesye mwen ta renmen ke nou komante dim kisa ke nou panse de deklarasyon PM Alix Didier Fils-Aimé fè medam mesye pandan pasaj li nan Washington mesye. Se te Kazo Tube nan di nou tout ki tap gade video sa babay a la pwochèn pou lòt video kontinye abone ak chanèl la kontinye pataje kontinye like nap tann nou pou lòt video tchao.